pou nou fè yon planifikasyon de relasyon nou paske mwen ansanm avèk ou se vre mwen renmen ou renmen men se ke mba janm konnen ki de jan fèm mwen renmen ki stil de fèm mwen renmen ou konprann paske ou konnen tout sa ou konte nan relasyon Bon, cheri sa w di a vrèman pase mwen menm de jan ti moun m bezwen an vrèman bon sanble m deja m deja gen l sa vle di m renmen yon fi bon pou l pran swen m sa vle di swen m pou l ka pran swen l pou mwen Ou konprann? Ou toujou panse ou konn anyen epi l deja ale ak ti rad mwen, ou konprann, e fè kara fre, ou konprann, epi m toujou tou pran kou m fè l fre. E pou l kapab toujou gen espwa sou mwen, pou l toujou gen espwa sou li, ou konprann. Ni nan bon tan, ni nan move tan, ou konprann. Se moun konsa mwen bezwen, ou konprann. Mwen, si m te nèg ke m bezwen, e relasyon pa m nan ke m bezwen, an premyeman m vle relasyon pa m nan pou l baze de verite e respè yonn pou lòt. Mwen se sa cheri se konsa ye. Paske anpil relasyon ki ekrive yon degre yo kraze, se paske relasyon sa yo lè yo bati, yo bati sou manti e yo pa bati de respè yon pou lòt. Paske mwen m pa ta vle pou relasyon pa m nan konsa. Bon cheri bon nou deja ansanm e nan mete e nan mare mete espwa nou sou sa sa nap fè a epi nou fèl byen ou wè e M deja konnen, bon ou deja konnen pasyans nan lanmou depi depi ou gen pasyans tout bagay ap fèt byen konprann.
M ka konprann men se ke ou konnen lè w se gason gen anpil responsablite fò pran yo. Mwen m pa vle e, yon nèg ka ban m manti epi ki pa p respekte mwen paske m vle relasyon an baze sou verite, respè yonn pou lòt epi lanmou. Se sa cheri ni pou mwen menm ni pou ou. Konprann? Ni pou ou, ni pou mwen menm. Konprann? Paske si mwen ba w, m pa, m pa vle pou m ba w manti, epi tou mwen menm tou, m pa vle pou w ba m manti. Konprann? M vle pou w ba m verite, menm, menm de lè konnen, ou konnen m ap fache, ba m verite, e ni pou ou menm, ni pou mwen. Konprann? M ka, m ka konprann sa, sèke mwen jis ta vle pou nou viv tankou de ti pijon pou tout tan, pou yonn toujou renmen lòt. Kèlkeswa move tan ou ta vin parèt, pou n gen kouraj pou n sipòte w. Men tout lè vwa ke gen anpil relasyon, map redou sa ankò, gen anpil relasyon k kraze, e paske de moun ki fonde relasyon yo, yo fonde l nan manti, e yo pat chita pale. Tout lè vwa ke ou gen relasyon, ou fonde relasyon an nan respè youn pou lòt, ou fonde l nan verite, si vin gen yon pwoblèm ki pase nan relasyon an, m panse sa ka ranje fasil. Men si relasyon sa tout lè fwa, li pa fonde sou verite, sou respè yon pou lòt, li gen 100% pou l ka kraze pou nenpòt ti bagay. Men tout lè fwa ke relasyon li byen fonde, e m apèn ti bagay ke ki ka kraze. Exact chéri, sa w di a se vreman bon, m renmen, m renmen sa anpil wi sa w pale la m jodi a. Epi m kontan sa tou wi bon. N ap aranje nou pou nou kapab aranje tout bagay ou konprann? Pou nou ka fè tout bagay mache. Korekteman ou konprann? Uhmm
Fèk chaj. Apre sa bon m pa tap tèlman rete paske ou te rele m.
Bon, ou pa ka di ou gentan prale kon yo apèn vini.
Mwen la m anfom e ou menm sa kap fet menm. Wee mes cherie eskizem paske moman sa m te gen yon pati zanmi m avè yo nou tap patisipe ansanm esak fè yo mwen m pat ka wè apel la m te vin wè apel la apwe m vin wè ou te okipe.

Parat ou pale bon konya ou vin la ma fèn ap pale avèw menm ou pa renmen sa map diw yo. Si m renmen yo ou konnen. E poutan tou ou konnen jodia m gen manke travay sware ou konprann. Apre sa ou pa gen zanmi? Bon m gen plizyè zanmi m gen plizyè zanmi gon m gon zanmi monchè zanmi sa menm m sonje ke m te gen yon lòt mennaj zanmi sa.

M santi m pa byen menm.
Ou konnen. Non la. Pa ka viv san ou menm lè lè wap fè. Bat la bon kounye a m vini la e nan map tann Janita la paske m bat la paske m swaf fanm sa anpil paske son fanm monchè oo vle pa vle fò fanm sa madanm mwen paske oo antouka de tout fason li mèt fè 10 è di swa map oblije tann Janita paske fòk mwen fè fas avèl la.

Pase misye son moun
ki pa renmen lèl renmen fanm nan men se ke l renmenl se ke lèl fin kouche avèl li fin pran plezi avèl demen maten men se ke men fanm sa pa gen valè devanl ou wè Paul mennaj pam nan m genyen an m redi anpil pou m genyen l e m fèl konfyans avèk 100 pousan ou wè sa wap di an Paul pa yon moun konsa paske m pa nenpòt ak fanm. Anvan ke w wè m, m renmen yon nèg, mwen jwe tout ti mannigèt ke w konnen ou konn.
Ou pa bezwen fatigue w. Mwen jwe tout ti mannigèt ou konnen fanm genyen pou m teste nèg ke m ap avè l la jiska m ka konnen ki dejan nèg li ye. Bon m di w, kòm ou di ke ou alèz ansanm avè Paul. Tann mwen, tann mwen, tann mwen. Kòm ou di m ke ou alèz ansanm avè Paul, konbyen zanmi ou genyen ou fè sa deja w ap koze avè fanm zanmi w di m? Bon mwen pale bon kesyon sa menm dwat pase m son nèg ki vrèman menn m son nèg ki vrèman pale kare nan yon sans ki demen maten si w ta vin tande yon bagay de mwen ou pa vin regrèt men sa m te fè men sa m te fè m pap ba w manti m te gen yon fanm m tap pale avè l kòm mesye zanmi m ki bon zanmi m bon baz mwen ou konprann nou fonksyone ansanm.

Pou Paul ta fin renmen avèm poul kitem. On nèg on nèg m renmenl kitem sa pa yon pwoblèm map rejwenn li back paske mwen menm nèg la m fèl konfyans em renmenn map fou pou li m pa gen anyen m pap fè pou Paul. Wè pou Paul m pa negosye humm.
Chérie pa di sa menm ou gen pou regrèt demen wi. M pap regrèt ditou. Ou konnen m renmen w anpil.
Wap fon moun ki renmen w pase mizè. Avantay mwen gen m renmen Paul Paul renmen m nan kisa m pral regrèt. Yon moun ki damou an fòk wap fèl pase mizè.

Poukisa pastè konnen pral pran avèk depo bondal la kounya yo genlè panse ke legliz pastè legliz pa gendwa travay pastè legliz pa travay pou okipe fanm wi si ou pa travay pou okipe fanm kòman tout fanm pral ret avèw yon fanm tankouw hee pastè sou grenn monchè pastè.
Bon mwen gen yon pwoblèm kap ravajem avè janita paske se yon bagay m paka konprann

Bala rele Jane e Wanito m esplike bay sa men pou m wè m ka wè kisa m ka m ap ba Janita vag paske bay sa pa nan may mwen m ka yon gwo jènjan konsa Janita kòmanse rantre nan aj e Janita pou t ap travay pou te ka ban m èd e pa mwen menm tout moman ke pou ap mande m yon kòb premye moman Janita mande m 500 mil pèso e m te bezwen gen Janita nan vi m te bezwen koupe l m te bay 500 mil pèso a vre paske m wè l gen yon bèl dèyè men. Kounya la epa tout moman tout moman yon kòb yon kòb ou wè bagay sa banm pwoblèm pral rele Juanito kounya la poum wè kisam ka fè paske m prèske pèdi Diane e son fanm m renmen anpil menm. Se lakay m tal bwè ti dlo kokoye. Ayy bon ti pwason bon ti pwason rose.
Bon ou konnen paske. Ti piman samba. Bon ou konnen tout bagay. Ti bagay jòn. Nòmalman ou konprann antouka. Manje yanm atouka.
Si w te la.

Alo? Alo? Nou la, nou la yo men sa k regle. Mwen chè m rele yo pou m ka pale yon sijè avèk ou paske mwen vle pale de Novi avèk ou. Vin kote mwen pou mwen si m te kapab pale ansanm avèk ou.

Siw pa konn sak pase. Yo jodi a la menm map pase yon move moman la telefòn mwen pèdi nan pòch mwen. Waw gad pwoblm mezanmi. Kouman wap fè la menm. M te soti m al achte yon bagay bon kounya aktiyèlman la m estrese m paka tande mennaj mwen m paka tande pèsòn. Son bagay kap baw chagren anpil paske bon san telefòn yon nèg paka viv menm. Monchè m wè zyem bon sa vle di gen pwoblm telefòn nan pa pwoblm non. M pwal achte yon telefòn men se kontak yo. Wi kontak yo wi.
Epi 2 se 2 bagay ki enpòtan pou mwen menm. E ou menm kòman sa ye menm, kòman pou ou jwenn nou? Baz mwen ben m trè kontan pou m ka jwenn nou la. Bon nou sot byen pase la wi avan ou rive sou mwen la. Byen pase men yon enfòmasyon m vle mande ou paske m vin gen yon pwoblèm k ap ravaje m men. Ou konnen mennaj mwen, mennaj mwen prèske kite m Jeanne men. Pou ki rezon men? Ou konnen Jeannita? Vwaman m te renmen Jeannita.

Ou wè fanm sa m tèlman renmen l, m dòmi se li m reve l. Men kòman l rele? Tout sa m fè se pou li. Ou wè?
Kòman l rele?
Ah bon l rele Gervincia. Oh oh enben w tonbe nan cho cheri a. Gon ti rasta ki dèyè fanm sa. Epa fanm sa m te wè dèyè garaj la. Wap fout m sou koulè monchè.

Pase baz mwen mennaj preferem se Diane mrenmen anpil men men Janita men yon fwa mte fè rankont avèl m konnen gon bèl dèyè menn a mte damou pou bèl dèyè a se pou dèyè wap mouri wi men kounya menn manmzèl te mandem yon kòb menn sa nou fèm pa wè sa mte fè mte ka koupe manmzèl menn.
Li koze kob sa son bagay ou paka blòdè menn pou se kob se pou janika ap mande w kob menn bagay sa m vrèman pat kontan bagay sa non. Anmyy se sak fè kounya li vin pran yon abitid kounya m vin ansanm avèl nan se chak moman menn manzèl ap mandem yon kob chak moman menn m pa ki sa pou m fè non yo. Bon mwen menm antanke zanmi paw paske gilè pafwa nèg la konn ap mande w konsèy de mennaj li epi ou bay yon bon konsèy annapre li vin tounen yon move konsèy pou ou menm e tankou ke ou pat dwe te di anyen menm. But ou toujou mandem konsèy kòm zanmi bon map diw pawòl non ok pran yon sèl chemen menm ou konprann afè afè dam sa ou wè si ou bezwen mwen avèw kòm bon patnè pa vin non menm de koze dam sa ankò ok kontinye avèk Diane menm.

ou pèdi ou se kòb la te enterese l la pral chèche yon moun pare li ki ka bay kòb pase ok se nòmal ou te ka bay kòb men afè ke chak fwa lap mande w kòb ki sa w ye menn lap itilize w e moun nan majè pase w menn ou menm se yon jèn gason w ye menn e se Dianna li menm vrèman se yon bèl fanm ki te ou te ka fè vi w ansanm avè l but epi se ou gate bagay la jodi a ou pa ka vin tèt cho non.

Pay lot nèg la di ipit la e a pitit li pat gentan nan anyen avèk li se poul te ka fè pale anpil. Djani wap ou sak rive a la men sa fè tèt mwen gwo gwo gwo gwo men sa fè wè li wè sa nan men maten midi e swa men madi mèkredi jedi vandredi.

Epi kounya la ke li te vin gen yon pwoblèm e yon dam ki rele Madan Kore gen pwoblèm avèk yon ti sè l ki te pi bèl pase l. Epi pandan ti sè a pi bèl pase l, ki sa l fè? Li fè mari a rale rad dam nan ki rele Safira a dekwa pou mari Safira ka kite li, dekwa pou l ka kite kay la paske li wè ke tout lafen jounen. Safira ap abiye men li menm li toujou ret avèk kòman se ret avèk rad grann sou li epi Safira te gen gwo dyòl men li menm li te gen ti dyòl piti epi li pat renmen yon fanm ki te pwòp ki te renmen penyen cheve l men Safira te renmen penyen cheve l ou konn sa l te fè l pou l anbisyon li fè mari a mete l deyò yo lapide l anba kout wòch lè yo lapide l anba kout wòch E dam ki rele e Djokari a li tal chache l ou konprann poukisa li tal chache l paske li te konnen se te yon manti dam sa tal e danse lakay Bisenèk epi yo te akize l avèk yon plak yon plak de chèn lò yon kab sa vle di ke tout nèg ki te nan disko a te bezwen kouche dam sa men pliske youn pat ka kouche li Epi lòt dam ki te rele Carine sa, li te vin di li, se pa vre non, se paskew pa vle w ale ki fè yo akizew. Enben li te vin ba li l. Sa li pou demoutre w manti egziste depi nan tan ti kouto. Djani m konprann sa w di a. Sa w di a m konprann, tande sa m pral di w la tou. Sa w di a m konprann li, m tande l.